Medam mesye bourik chaje pa kanpe tout nouvel kap domine aktyalite a se kounya menm sou chanel paw la ki se nouvel ayiti kelkeswa kote enfomasyon ap pase nap fin potel ba ou lakay ou nan bon ti mamit politik kilti spò relijyon nouvel ayiti la pou enfomew nan bon ti mamit 24 sou 24 sou le plan nasyonal e entènasyonal. Nouvèl Ayiti se zye w ak zòrèy ou.
Men jodi an la nou pral pale de yon topik k ap fè bri nan tout mond lan la a. Se yon gwo deklarasyon ke Trump fè yè, yon mesaj dirèk a anpil grann pwisans nan mond lan Nou pral diskite l. Medam e mesye eleksyon de Trump Ozetazini bay anpil peyi espwa espesyalman peyi otokrat yo. Yo santi avèk Trump yo kapab gen plis avantaj, plis opòtinite e nan sans sa yo andose Donald Trump pou prezidan dè Etazini. Avan yè n te tande Putin ki tap pale de Trump ki deklare ke Trump se yon moun ki entelijan e avèk misye le mond pwal nan yon pi bon pozisyon. Sa se deklarasyon ki soti nan bouch Vladimir Putin. li tap glorifye Trump, kòman ke li apresye misye, kòman ke Trump li entelijan, e li panse ke Trump ap fè yon pi bon travay pou Lèzetazini e pou mond lan. Se pa sèlman Putin, La Chine osi li felisite Prezidan Trump, avèk anpil lòt peyi otokrat nan mond lan, yo felisite ansyen prezidan an. e yo panse avèk Trump bagay yo pwal pi bon. Men medam e mesye eske se vre? Eske Trump pwal bon pou moun sa yo? Nou pwal egzamine l. Medam e mesye nou konnen youn nan pi gwo topik kap fè bri nan mond lan se kote ke anpil peyi les grandes puissances sitou met tèt yo ansanm pou yo kapab detwone Lèzetazini. e yo vle kòmanse avèk dola a paske dola a se li menm ki fòs Lèzetazini e peyi sa yo si yo kapab detwone dola a nan mond lan yo kapab kòmanse redwi pwisans Lèzetazini e ranplase l avèk yon lòt lòd mondyal. E pou yo kapab akonpli bagay sa a, yo met tèt yo ansanm nan yon òganizasyon ki rele BRICS. Nou pale de bagay sa a souvan. Ebyen, BRICS, sa ke l fè, li mete yon chalanj devan lòd mondyal ki la jodi an la a, ke se Lèzetazini k ap kondui li. E nou konnen ke BRICS, nan tèt li, se Vladimir Putin avèk Xi Jinping, La Risi avèk La Chin se yo menm ki nan tèt k ap pouse bagay sa a. E kòm mwen di deja, dedolarizasyon se li menm ki ajenda premye a. Si yo kapab retire dola a kòm lajan dominans nan mond lan, yo kapab kòmanse redwi enfliyans Dèzetazini atravè lemond. Youn nan bagay mwen tande anpil moun ki sipòte Trump deklare sèke yo di Trump se youn ki pa vle antre nan biznis lòt peyi. Yo di ke Trump senpleman vle pou ke Lèzetazini kanpe sou de pye l, pou l se li menm k ap domine tèt li. Lèzetazini first, US first agenda. Men yo deklare ke Trump pa gen enterè pou l al domine lòt peyi. E menm peyi afriken yo, yo glorifye eleksyon Trump paske yo santi avèk Trump yo pral gen yon souf anba dominans Lèzetazini. Paske Trump pral rete nan wòl li, li pral okipe sèlman bagay ki gen rapò avèk Lèzetazini, li pap antre bouch li nan bagay lòt peyi nan sans sa yo panse ke yo pral gen yon souf Peyi yo ka chanje. Men medam se mesye eske se vre? Nou pral tande. Bric se yon oganizasyon ki la depi kelke tan. Men li pat genyen tout enpotans sa. Enpotans bric vin ogmante apre ke Vladimir Putin antre e anvayi Ikrèn. Sa se li menm medam se mesye ki vin ogmante, mete yon akselerasyon nan BRICS. E Vladimir Putin ansanm avèk Xi Jinping tou 2 genyen enterè pou ke La Risi kapab genyen lagè a nan Ikrèn, kòm mwen toujou di e tout moun konnen, si La Risi genyen Ikrèn, li bay La Chin yon opòtinite osi pou l al antre anvayi Taiwan paske l konnen byen si lemond aksèpte pou Larisi pran Ikrèn ebyen y ap aksèpte osi pou Lachin pran Taiwan. E si Lèzetazini li menm li pèdi nan gè Ikrèn nan sa pral desann kapasite Lèzetazini Taiwan kapab vin gen kè sote e petèt yo ka negosye avèk Lachin olye ke yo rete oubyen mete tout espwa yo sou Lèzetazini. Donk gen plizyè bagay ki antre an je nan bagay sa k ap pase nan Ikrèn nan. Pafwa moun k ap etidye bagay jeyopolitik sa, yo deklare poukisa Lèzetazini ansanm avèk Ewop kontinye sipòte Ikrèn tandike se yon peyi ki trè lwen Men, rezon an sèke, medam e mesye, gen plis lòt bagay ki an je, gen repitasyon ki an je, si Lèzetazini pa ta sipòte Ikrèn, si l lèse Larisi pran Ikrèn, mesaj sa a di a lòt moun ki zanmi Lèzetazini, ou pa kapab fè Lèzetazini konfyans paske lòske w nan pwoblèm, l ap vire do l, li pa gen pwisans vre pou l pwoteje w. Nan sans sa a, Pa rete anba Lèzetazini, pito w al rete avèk lòt peyi petèt ki gen plis fòs. Donk, bagay sa yo, yo vin rann ke Lèzetazini pwal fè tout depans posib pou l pwoteje zanmi sa a, paske li pa ta vle lòt zanmi yo panse epi yo di, donk, US pa gen fòs, li pap kapab pwoteje nou, nan sans sa a, an nou vire do nou. Sa yo medam e mesye, se son dè choz ki ki nou pa konprann men ki fè pati de negosyasyon sa yo. E se youn dè rezon ki fè Lèzetazini li menm li reziye l l ap depanse dè bilyon pou l pwoteje Ikrèn. Mentnan Trump moute sou pouvwa a, Trump deklare li pwal fini avèk gè Ikrèn nan. Men, anpil moun panse jan ke Trump pral fè l, se lèse Larisi pran kontwòl yon grann pati nan Ikrèn. Gen yon posibilite, petèt sa ka fèt, paske selon sa ke m wè la a, se posib Trump genyen yon lòt ide ki pi gwo ke Ikrèn. E sa kapab yon erè tou, men kanmenm gen lè se sa ke Trump panse. Kòm nou konnen medam e mesye, ane sa a manm BRICS yo te fè yon gwo reyinyon e pandan nan reyinyon sa a yo te prezante yon lajan. Se kòb sa a ke yo di ki pral ranplase dola a. BRICS Currency, sa vle di yon lajan ki kreye pa tout manm BRICS yo, se li menm ki pral ranplase dola a. E avèk bagay sa a, yo panse yo ka kòmanse desann kapasite Lèzetazini. Men nou konnen byen, se Afrik di Sid, Larisi, Lachin, Brezil, End, se peyi sa yo ki dèyè, ki se manm fòs dèyè BRICS lan. Men gen anpil lòt peyi osi k ap antre, nou konnen sa. Men mesye sa yo, 5 peyi sa yo, Se yo menm, medam e mesye, ki an tèt BRICS la. E kòm mwen fè n wè deja, yo prezante yon lajan, kòb sa a, se li menm ki pral ranplase dola a. Men pwoblèm ki genyen, lajan sa a, li pa gen fòs vrèman. Li pa gen yon repitasyon vrèman kote ke lemonn ka fè l konfyans. E, non sèlman sa a tou medam e mesye, Lachin, Ta vle se lajan pa l la ki pou ranplase dola a. Larisi ta vle osi se lajan pa l la ki pou ranplase dola a. Men, End bò kote pa l, li pa ta vle ni lajan Lachin nan, ni lajan Larisi a se li menm ki ranplase dola nan mond lan, espesyalman lajan Lachin nan. Paske, lajan Lachin nan li pa stab e pi gwo pwoblèm se ke ou pa kapab wetire lajan fasil konsa nan Lachin. Donk, ou kapab wè gen anpil pwoblèm ki egziste ki rann ke alyans sa a, pwopozisyon ke yo genyen an li bèl men li gendwa pap fasil pou enplemante. Men, de tout fason, anpil ti peyi nan mond lan gen espwa ke BRICS kapab yon jou rann yo lib kont dominasyon des Etazini. At least sa a se objektiv la. Ebyen, larive de Trump fè anpil nan ti peyi sa yo panse, ebyen avèk Trump yo kapab gen yon soulajman. Eske se vre? M pa kwè sa ditou. Paske medam e mesye, sa n tande k ap pase deyò a la, sanble ke Trump li kapab pran yon lòt direksyon. Pandan reyinyon ki t ap fèt pa manm BRICS yo, men sa ke yo deklare rezon ki fè yo vle fè l la. Yo di ke peyi sa yo ki fè pati de BRICS lan, yo ini tèt yo ansanm pou yo kapab bay yon altènativ a pwisans oksidan an nan lòd mondyal. Yo kwè ke oksidan li pa jis, li pa egal, lap eksplwate yo. E yo deklare ke BRICS kòmanse avanse avèk fòs kote ke yo genyen 35 pousan nan ekonomi mond lan e 45 pousan nan popilasyon nan mond lan. Sa vle di, avèk pwisans kòb sa a ki se 35 pousan lajan ki nan mond lan, plis 45 pousan nan popilasyon mond lan, yo panse yo gen ase moun e lajan pou pran kontwòl mond lan, pou domine e wetire loksidan kòm pwisans nan mond lan. Se sa ke yo wè. Men kòm mwen di n deja medam e mesye ide a bèl anpil men pa gen ase inyon vrèman pami gwoup lan pou garanti rezilta sa. Li bèl men lè w ale fon w ap wè ke antre gwoup la, pami gwoup la Si tèlman gen divizyon, l ap difisil pou yo ta akonpli bagay sa a. Men kòm mwen di n deja, objektiv la se kòmanse pou detwone dola a, ranplase l avèk lajan sa a ke moun BRICS yo menm yo prezante. Ti peyi yo kontan paske finalman yo deklare, espesyalman peyi an Afrik yo, yo deklare finalman yo pral lib anba dominans dola a e yo ka jwenn yon lòt altènativ pou ede yo. E avèk eleksyon de Trump, yo panse rèv sa a li pwal yon reyalite. Ebyen medam e mesye, yè ki te vandredi, Trump parèt avèk yon pawòl ki sekwe mond lan, espesyalman manb BRIC yo. Me sa Trump deklare medam e mesye, Trump di li pwal enpoze 100 pousan tarif sou pwodwi k ap soti nan peyi Brics yo. M kwè w konprann sa ke w li la a. Trump deklare li pwal enpoze tarif sou tout peyi ki fè pati de BRICS, peyi ki panse ke yo pwal detwone dola. Banm baw yon ti tan pou dijere sa kem diw la. Deklarasyon sa ke Trump fè. Now, tande byen, Trump, selon anpil moun, li pwal retire kòl nan dominans mond lan. Trump, selon anpil moun, li pwal sèlman okipe afè Lèzetazini, li pap antre nan politik lòt peyi. Trump, selon tou sa ke nou wè, li se yonn ki di bon America first. Men medam e mesye, sanble anba mo America First sa gen yon lòt bagay dèyè l. Trump sanble pral swiv politik menm jan avèk lòt prezidan ki pase yo. Men alò m pral montre diferans antre Trump avèk Biden, men sa ke nou wè la, deklarasyon sa a, swa ke Trump ap blofe oubyen li reyèl. Si se pa yon blòf ke l ye, medam e mesye, lemond pwal tèt anba. Tande byen wi. Si Trump ap blofe, pa gen pwoblèm an nou inyore bagay sa. Men si se pa yon blòf ke l ap bay, lemond pwal tèt anba. Paske m ta vle w konprann enplikasyon de deklarasyon sa. Ban m ban nou ki pwen oubyen ki fakt ki nan sa ke l di a. Men sa ke l di, li poste sa nan sosyal medya yè. Li di, San pou san tarif sou tout peyi BRICS yo, e li bay yon lis, Brezil, Larisi, End, Lachin, Afrik di Sid, Iran, Ejip, Etyopi e Emirat Arab Ini. E li di, Mwen pral enpoze san pou san tarif sa a jiskaske yo dakò pou yo pa kreye yon lòt lajan pou BRICS, pou yo pa sipòte yon lòt lajan ki pral ranplase the mighty dollar. Pran yon ti tan ou pou dijere sa ke ou wè la. Pran yon ti tan ou pou dijere deklarasyon sa ki fèt pa yon prezidan eli ki poko menm monte sou pouvwa a. Yon prezidan ke tout peyi sa yo ke m ap di w la, yo genlè gen espwa ke Trump pral bon pou yo. Lè peyi an Afrik ki gen espwa ke Trump pral bon pou yo, men deklarasyon ke Trump li menm li fè. E medam e mesye, poko janm gon prezidan nan Lèzetazini, malgre tout ajenda ke prezidan sa yo yo anplwaye pou bay US avantaj, pa janm gen youn ki di pawòl la konsa. Li di l ouvè. Lage l sou sosyal medya. Mwen pwal mete 100 pou 100 tarif sou tout peyi Brics yo e li bay lis lan, Brezil, Larisi, End, Lachin, Afrik di Sid, Iran, Ejip, Etyopi, Emirat Arab Ini, jouskaske peyi sa yo aksepte pou yo pa kreye yon lòt lajan oubyen sipòte yon lòt lajan ki pral ranplase the mighty dollar. Pawòl sa, medam e mesye, li soti nan bouch Donald J. Trump rès 50 jou avan ke l pran pouvwa a. Li kontinye pou l di, Lide ke peyi BRICS sa yo ap eseye kouri lwen dola a e pandansetan nou kanpe n ap gade, sa pap fèt. Li di ke mwen egzije, we require, mwen egzije yon asirans nan men peyi sa yo ke yo pap kreye yon lòt lajan oubyen sipòte yon lòt lajan pou ranplase the mighty dollar. E si yo ta fè l, yo pral resevwa yon san pousan tarif e yo si yo dwe di goodbye a vann nan ekonomi Dèzetazini an. Yo dwe di goodbye nan ide pou yo vin vann Ozetazini. Medam e mesye, sa w tande la a, Se deklarasyon ke Trump li menm li fè. E l deklare, li pa blofe. Sa ke l di a, se reyalite nenpòt peyi ki konprann yo pral jwenn avantaj Ozetazini Damerik. pandan ke yap eseye pou yo kraze ekonomi Lèzetazini an, ebyen yo jwenn avèk zo grann yo. Trump kontinye pou l di, Yo kapab jwenn yon lòt sucker. Sa vle di, si yo bezwen yon moun pou yo pran avantaj sou li, chache yon lòt peyi se pa US li pral ye pa gen chans ke Brics pwal ranplase lajan ameriken an se sa ke se sa ke Donald Trump di yè there is no chance that the Brics pwal ranplase lajan US la nan komès entènasyonal Ey e nenpòt peyi ki eseye dwe di goodbye o Zetazini. Nan medam e mesye an nou eseye detaye sa nap asiste la. Sa nap asiste la. Si ou konprann trè byen Rezon ki fè ke BRICS kreye, oubyen rezon ki fè BRICS kòmanse pran ekspansyon sa a, se paske anpil peyi deklare dominans Dèzetazini avèk lajan l lan Li se yon menas pou sekirite nou, pou libète nou. Lèzetazini kapab mete sanksyon sou nou lè n fè yon bagay ke l pa renmen. Pa egzanp, mwen menm anteke Larisi, mwen anvayi Ikrèn paske m pa t renmen politik Ikrèn. Men akoz de bagay sa a, Lèzetazini deside pou l mete sanksyon sou mwen. E m ap soufri akoz de sanksyon sa yo paske komès mwen se nan dola ke l ye. Sa se Larisi k ap pale konsa, si n ta vle parafrize. Donk nan sans sa a, Tout peyi otokrat, tout peyi ki pa vle rete anba dominans Lèzetazini, peyi sa yo yo an danje. E sèl fason nou kapab lib, se si nou kapab met tèt nou ansanm pou nou kreye yon lajan pou ranplase lajan ameriken an. Men medam e mesye kòm mwen toujou di nou, rès peyi sa yo ki fè sanblan ke yo ansanm avèk Lachin e Larisi, Se pa vle ke yo vle fèl vrèman vre, paske yo depan de dola a. Tande byen, si ou pa konprann sa map diw la, e si ou pa konnen, al fè rechèch. Peyi sa yo depan de dola ameriken an. Mentnan la Risi avèk la Chin, yo gen yon enterè pou yo vrèman kreye yon lòt lajan, espesyalman La Risi, paske pandan ke nap pale la a, La Risi anba sanksyon jous nan kou, bon jous nan nen menm. E sanksyon sa yo, yo ap prije ekonomi Ris la. Mentnan m konprann, lè nou li bagay yo deyò a, lè nou tande nouvèl nan yon seri de televizyon, radyo, nou pa wè se yon reyalite ke li ye. E pafwa m tande moun k ap di, a, se pa vre Abner. Okontrè, Larisi ap avanse pi devan. Li pa gen pwoblèm. Frè m ak sè m ayisyen, wi li gen pwoblèm. Ban m montre w yon bagay. Si w panse, si w panse, sa ke m ap di w la se blòf ke l ye, ban m montre w yon bagay. Larisi gen anpil pwoblèm. An nou gade dènye nouvèl ki apèn soti. Gade pou wè. 19 heures de temps ago. 19 hours ago. Èske ou wè l? Right here. Ou wè li? Sa vle di? Sa se dènye enfòmasyon ki apèn soti. Kisa ke l di? Gen pwoblèm avèk lajan Ris la. Pwoblèm challenge ki genyen nan lajan Ris la, li vin pèmèt ke konpayi la Chine yo sispann ekspòte yon seri de bagay. Sa se dènye enfòmasyon k apèn soti. E m pral montre w li, paske le pli souvan m vle pou w wè enfòmasyon ke m ap ba ou yo, li pa sèlman soti nan yon sèl sous. Li se bagay global ke li ye. Li se reyalite. Si w vle inyore reyalite a pa gen pwoblèm, men it is what it is. Pwoblèm lajan Ris la ki ap kraze. Ekonomi Ris la k ap diminye pandan ke n ap pale la a, li vin koz anpil gwo konpayi nan Lachin refize pou fè biznis oubyen fè komès avèk kiyès? Avèk Larisi. Èske nou tande? Bagay ki apèn soti la medam se mesye ankò. Se pa de pawòl san sans ni mansonj men yo fè w konnen anpil konpayi dan la Chine sispann fè ekspòtasyon de yon seri de bagay nan peyi Ris lan. Sharp depresyasyon. lajan Russe la medam e mesye. Lè yo di yon bagay depresye sa di ke valè l desann si tèlman. Kounya la lajan an pa gen valè preske e a koz de bagay sa konpayi pa vle fè biznis avè w paske w pap ka peye. Se sa ke sa vle di. Na sonje byen medam e mesye an ka ke nou pa konprann. La Chine se pi gwo patnè la Rusi kounya la. Paske se sèl peyi ki dakò pou l pran lajan Ris la pou l ka ede Ris nan lagè a. Paske avèk sanksyon ke US mete sou la Risi, anpil peyi pa antre an relasyon oubyen fè echanj avèk la Risi paske medam se mesye, si pa aza wal pran lajan Ris la, Valè lajan desann, se ou menm k ap pèdi si w konprann sa komès vle di. Komès global, se lòske ou vann yon peyi, lajan sa ke peyi a dwe w la, li ba ou l nan yon fòm ou kapab itilize l e li toujou kenbe valè l. Ban m repete l ankò pou m fè nou konprann sa m ap di la a. Sa ki rann komès global la li gen sans, se lòske w achte oubyen ou vann yon peyi. Lajan sa a ke peyi sa pral fè echanj lan, li son lajan ki gen valè, li pap diminye fasil. Paske si lajan sa ke yo peye w la, oubyen lajan sa ke w vann lan, ou pa kapab sèvi avè l, oubyen li pèdi valè l fasil, sa vle di w ap pèdi kòb nan komès ou. Dola a, se li menm sèl kòm lajan nan mond lan, kote ke si ou fè komès avèk yon lòt peyi, ou garanti kòb sa a ou kapab jwenn li e itilize l kèlkeswa kote ke w pase. Lajan Ris la, ki se Robol la kounye a la, akoz de jan ke l ap depresye, akoz de jan ke l ap depresye, li fè ke vin gen anpil enkyetid Pami ekspòtè yo, Chinese exporter yo, sa yo ki an la Chin kap ekspòte, kap vann a la Russie. E akoz de bagay sa, yo sispann vann a la Russie. Now, moun petèt kap panse tè a tè di a ki pwoblèm, bon la Russie son grand puissance, son gwo peyi. Yo pa bezwen la Chine oubyen pa gen pou l yo ka viv. Wi yo ka viv. Men, Ekonomi ap kraze, enflasyon ap ogmante. Paske nou konnen byen medam se mesye, enflasyon se supply avèk demand. Sa vle di, ou gen anpil bagay e gen anpil moun ki bezwen l. Men si ou pa gen bagay sa a, e anpil moun bezwen l, bagay sa a pral vin chè. Se sa a ki ogmante enflasyon. Si ke La Chine pa vle ekspòte a la Russie. Bagay sa yo ke la Russie bezwen pwal diminye. E lòske yo diminye, moun ki genyen l lan pwal vann li chè e sa se ogmantasyon de pri ki egal enflasyon. E nou konnen byen, lòske yon pèp anba enflasyon, pèp sa ap soufri, revolt. kapab deklanche. Malgre ke La Risi se yon peyi otokrat, kout baton avèk kout fwèt e kout zam ap kontwole pèp la, men medam se mesye lemond ap koute e anpil peyi pap vle fè biznis avèw lè w pa gon ekonomi ki stab, ebyen sa kapab yon kolaps oubyen yon degradasyon

e sa ke l fè li afekte konpayi Lachin yo. Kontinye gade pou nou wè. Larisi nan panik paske sanksyon Dèzetazini

Medam e mesye, se tout kote ou kapab jwenn menm enfòmasyon an, se kote ke La Risi gen pwoblèm. Ekonomi an li afekte. Li afekte akoz de sanksyon ke yo mete sou li pou gè Ikrèn nan. Donk se pa san rezon larive de Trump kreye yon espwa pou La Risi ki panse ke Trump kapab ede l a fini lagè a pandan ke l kenbe yon pati nan tèritwa Ikrèn. M vle pou nou konprann, e si Trump li menm pèsonèlman, li konprann dinamik lan, li konnen kote ke l kanpe, li kapab vrèman mete Larisi sou jenou l. Ban m di w poukisa.